Videyo jodi a se 10 avantaj yon imigran ayisyen gen nan Brezil. Ret swiv tout videyo a ansanm avè m. Avan tou, pa bliye abòne a chanèl la, pataje l epi like. Mwen p ap bliye remèsye moun ki te kòmante videyo m yo Pa bliye pase abòne avèk Princess Ana Julia li sipòte m anpil li pataje videyo m yo ba li yon vizit e map di nou tout merci tou tout moun ki te abòne a chanèl la ki edem a chanèl la poul grandi map di chak grenn lòt moun ki kòmante mèsi anpil anpil anpil anpil pa bliye toujou kòmante anba videyo a map site non nou Janm sot fèl pou Princess Ana Julia a. Nou konnen ke Brezil se yon peyi ki sitiye nan Amerik di Sid, se yon gran peyi, men apre 12 janvye ki te pase nan peyi nou ki se Ayiti, li te deside ede tout sitwayen ayisyen yo, ede yo jwenn viza a pi fasil. Li te li te pèmèt ke ou ka jwenn viza Brezil pi fasil. Avan tou moun ki te antre Brezil se te moun ki te konn vin etidye men se te yon bagay ki pa t vrèman vrèman li dayè li te konplike pou yon moun te vin Brezil. Sèl si ou gen yon bous detid ou vin etidye. Men apre 12 janvye li te rann bagay yo pi fasil avèk yon kesyon de viza pèmanan. Ebyen jodi a map pale ou de 10 avantaj yon ayisyen genyen brezil. Premye avantaj yon ayisyen gen brezil se ke lè ou vin brezil pou jwenn yon viza brezil li pa difisil nan ki sans? Map fè yon video sou sa ki pyès wap bezwen kisa wap bezwen pouw vin brezil men li pa difisil ditou. Pou jwenn yon viza pèmanan pou ayisyen li vrèman fasil, se premye avantaj daprè mwen yon ayisyen, yon imigran ayisyen gen nan Brezil. Dezyèm avantaj yon imigran ayisyen gen nan Brezil sè ke lè ou vin Brezil kèlkeswa jan ou antre ilegal oubyen ou antre legal Papye fasil. Nan ki sans mwen di papye fasil? Dè ke ou antre nan peyi a, peyi a ofri ou posiblite pou jwenn papye a. Dayè, Brezil pa yon peyi ki gen, ki gen, k ap voye moun ale, menm jan avèk lòt peyi, kote y ap kenbe w, imigrasyon ap kenbe w nan lari pou tounen w nan peyi w, Brezil pa fè pati sa a. Sa vle di dè ke ou antre nan peyi a, li ba w posiblite pou jwenn papye nòmalman e nan yon ti bout tan. Twazyèm avantaj yon imigran ayisyen gen Brezil se ke se lopital. Tout Ayisyen nan Brezil kapab ale lopital gratis. Pa sèlman Ayisyen, etranje tou, men Li mete, leta mete lopital, l ap ba w medikaman ladan l, sa vle di ou gen swen lopital ou gratis san w pa peye yon goud. Katriyèm avantaj yon Ayisyen gen Brezil, se lè ke ou akouche. Lè ou akouche isit, ou, lè ou akouche, lè yon fanm ansent li akouche isit, Avantaj ou genyen sè ke ou premyèman ou swiv tout lopital yo gratis, yo ba w konprime yo, yo pran swen w lopital yo nòmalman e lè w akouche ou pa peye yon goud ti cheri, ou pa peye yon goud. Sa vle di ou akouche gratis. Senkyèm avantaj yon Ayisyen gen nan Brezil. Senkyèm avantaj yon Ayisyen gen nan Brezil se, lè ke ou ap travay, ou ansent nan travay la, travay la ba ou 4 mwa. A lepòk, lontan, moun ki anvan yo, yo te konn bay 6 mwa. Kounye a Leta bay 4 mwa. E sesi 4 mwa sa ou fè lakay avèk timoun nan, ou touche nòmalman. Ou touche kòb ou nòmalman chak mwa, leta peye w, nòmalman se kòmsi ke w ap travay. E lè w antre tounen travay, yo ba w yon mwa ankò pou w soti travay bonè. Sa vle di, lè w retounen travay apre 4 mwa, Ou gou mwa wa soti bonè bonè nan travay la. Sa vle di se 2 zèd tan avan travay la lage. Sa se yon gran avantaj pou chak moun ki gen yon pitit oubyen ki ta vini ansent Brezil sa se yon ki jwenn yon travay ki ansent nan travay la sa se yon vrèman gran avantaj. Sizyèm avantaj yon Ayisyen gen Brezil sè ke leta mete lekòl pòtigè gratis. Si yon moun vin Brezil, w ap jwenn lekòl gratis, lekòl leta mete menm gratis, pou w vin aprann, yo ba w kat bis pou vini, epi tou yo ba w yon, kòman m te ka di sa, yo ba w manje nan lekòl la, e pa gwo manje men pou w ka Apre, tankou m ta di w se tankou Ayiti, yo ba w rekreyasyon, yo ba w manje nòmalman, epi yo ba w kòb si w rete lwen pou w vini lekòl gratis. Sa vle di ou ka, depi w vin Brezil gen lekòl ki disponib pou ou, pou w ale lekòl gratis san w pa peye yon goud. Avantaj ankò ou gen nan Brezil sè ke lè w ap travay kanè siyen, Apre 1 an yo ba w on mwa konje e sesi mwa sa a yo peye w li nòmalman. Sa vle di kisa? Lè w ap travay Brezil, ou gen 1 an nan travay la yo bay konje chak 12 mwa. Yo bay konje nòmalman. Sa vle di premyèman yo peye w konje a e sesi yo peye w mwa travay la. Sa vle di ou vin touche double. Uityèm bagay ki avantaj nan Brezil se ke ou gen dwa menm jan avèk tout moun. Ou gen dwa si yo si yon yon moun fè w yon bagay, ou gen dwa pou pran avoka, ou gen dwa pou plede, ou gen dwa pou fè tout sa ke ou deside. Ou menm jan avèk tout menm jan a brezilyen an, menm jan avèk yon lòt nasyon, ou gen dwa sa a. Sa vle di, dwa, lwa pou tout moun. Pa gen afè rasism, pou ta di ke yon pati moun pa ka fè sa, yon lòt pati moun pa ka fè sa. Men ou gen dwa menm jan avèk tout moun. Nevyèm avantaj Brezil gen ladan l, se lè ke ou ap travay. Lè w ap travay, travay la ba w kòb bus pou vin travay. Kòman? Sa vle di lè wap travay se pa nan lajan wap touche a yo pran kòb, e pa lèw touche ou pran ou sere kòb ou pou ou ale travay. Se travay la menm ki ba ou kòb bus pou vin travay. Li ba w kòb bus, li ba w kòb lopita, li ba w kòb on katon pou ale lopital prive, li ba w on katon manje, men majorite travay se konsa li ye. Sa vle di Lè wap travay brezil kòb bus ou soti nan pa soti nan pòch ou se travay la ki baw kòb bus, kòb kòb manje oubyen l baw yon katon manje pou achte nan makèt, gen travay ki baw katon pou fè shopping, chak travay gen règ pa yo men se obligatwa brezil pou lè wap travay pou yo ba ou kòb bus. Dizyèm avantaj yon Ayisyen, yon imigran Ayisyen gen Brezil sè ke lè ke ou leta mete leta mete yon kòb disponib pou moun ki pap travay. Kòb sa a se yon kòb ki rele Bolsa Familia. Si ou pap travay ou ka ranpli règ yo ou ka ranpli tout règ yo mande wap jwenn kòb sa kòb sa se yon kòb ki disponib se leta ki metel pou moun ki pap travay li rele bousa familia gen moun ki peye bil yo ladann ki mete bil yo sou li gen moun ki mete yo fè tout sa yo avèl se pa yon gwo kòb men leta kite kòb sa pou moun ki pap travay spesyalman. Si nou tande se yon bri se pitit mwen ki leve nan dòmi. Se konsa, se tout avantaj sa yo Brezil gen ladan l. Nou konnen nou menm Ayisyen kòman nou ye malgre nou vin Brezil. Anpil moun vin Brezil toujou di ke yo pa vini Brezil se pase y ap pase. Depi ke ou di sa ou pap janm panse a regle anyen nan vi w. Depi ke ou met nan tèt ou ke se pase wap pase ou pa vin ret Brezil. Majorite nou menm ayisyen nou konnen se ke se se ke se lè nou nan 3 peyi nou santi nou vwayaje. Se lè nou la frans ou byen nou kanada ou byen nou etazini se lè sa ke nou santi ke nou vwayaje vrèman. Poutan se pa vre. Nou chak nan chak peyi. Dèke ou rantre, depi ou konnen kisa ou vin fè, depi ou konnen ke ou vini, ou vin travay, w ap reyalize rèv ou kanmenm. Ou ka Etazini, ou pa reyalize rèv ou. Ou ka Lafrans, ou pa reyalize rèv ou. Ou ka nan dòt peyi, ou pa reyalize rèv ou. Tandike, ou Chili, ou reyalize rèv ou. Ou Brezil, ou reyalize rèv ou. Reyalize rèv ou sa pral depan de may ou, de sa ke ou vin regle nan peyi a, li pa depan de peyi vrèman, li depan de sa ou vin fè nan peyi a. Gen anpil moun ki kite Brezil, ki fè wout kwochi, yo kite Brezil, mwen pa kont yo. Men sèl sa map di ke si yon moun ta renmen vini Brezil, mwen Pòt Brezil ouvri pou nou, pou nou vini, pou nou vin travay, peyi a se yon gran peyi li ye, li gen avantaj ladann, pa dekouraje sèk si ke ou anvi vin Brezil. Se tout sa mwen te pote pou nou, pa bliye ankò abòne a chanèl la, pataje l epi like. Mèsi a ou menm James ki pataje videyo m yo, ankò Princess Ana Julia, e tandot lòt ki banm love, ki Abòne a chanèl la. Mwen di w nou mèsi anpil anpil anpil. San nou chanèl la pa t ap mache. San nou pa t ap gen mwen menm jodi a. San nou pa t ap gen Anie and Veggie. M di nou mèsi anpil anpil anpil anpil. Mwen renmen nou. Kontinye pataje videyo m yo. Kontinye fè videyo m yo mache. E m pwomèt nou m ap travay plis pou nou. M ap pote plis videyo pou nou. Pwochen videyo a se. Mwen pral esplike nou ki kòman ou ka fè pou antre Brezil byen fasil kèlkeswa kote ou ye a nan ki peyi ou ye a mwen ka mwen ka moutre nou kòman nou ka antre Brezil byen fasil map di nou bay nap rewè ankò nan yon lòt video bay.